La a, wè m mete egzakteman anba legliz la, de bagay ki gen rapò ak kilti nou. Se di m ap di n, louvri je nou, sot nan kesyon legliz la. Alò se pou sa ou pase kwa sou. Wi, legliz la.
Sot nan. Bonjou, bonswa tout moun. Jodi a nou nan vil Gonayiv. Nou gen chans vizite yon gwo atelye ki ap fè yon bagay ki vrèman ekstraòdinè. Kote penso, penti. Avèk tout bagay fè yon sèl ki ap rakonte yon bagay ki vrèman ekstraòdinè. Men non e atelye a mezanmi. Nou gen le plèzi pou nou al rankontre otè a, pou nou al rankontre atis la ki ap fè gwo bagay sa yo nan vil Gonayiv. Jan ke nou te anonse ou, nou deja nan lakou a, enben nou pral montre ou kòman e tout bagay yo ye nan lakou a. Se son de choz ki son vrèman ekstraòdinè. Jan ke ou ap gade la. E sa se atis la ke nou pral rankontre Ok, nou pral rankontre atis la Zanmi pam, kòman ou ye? A men, nou la wi, e m kontan resevwa w Ok, se yon plezi pou m nan kay la jodi a Wi Ok, alò ou konnen ke nou gen yon toude nan vil Gonayiv, nou di konsa ke Paske fòk nou vizite e atelye a jodi a pou nou wè kisa ki genyen, kòman tout bagay ap dewoule nan atelye a. Anben yon lòt fwa mwen di w Saval ou Ayiti Vèt 509 e mwen kontan w nan kay la e pwosè ke nòmalman si w wè gen de medya e ki chwazi de bagay e ki gen rapò a la kilti donk e pou Pou pale donk e donk sa sa vle di yon pakèt bagay pou mwen donk e yon lòt fwa e felisitasyon e m kontan ou la. Alò an 1 mo eske ou ka fè yon ti pale nou enpe de ou menm pou moun kap gade yo ka konnen kiyès kiyès ki ki atis la vrèman. Anben premye sa ou wè a m tankou tout moun m gen 2 je yon nen 2 pye 2 men tankou tout moun men sof ke e nou chak gen diferans pa nou donk e non pa m se Pascal Desai. E m se nèg Gonayiv. E jan w wè a, m se yon atis pent, m se egalman ekriven, powèt, chantè, aktè de teyat, metteur en scène. Donk, se tout bagay sa yo. E m se yon atis ki chwazi sitou travay lan domèn kiltirèl, de bagay ki gen rapò avèk kilti a, kilti a ayisyen. Paske m santi ke n ap pèdi moun nou ye a, e depi yon pèp ap dekonekte l de kilti l, donk l ap pèdi valè l. y ap gen plis pouvwa pou yo manipile l donk m te di donk nan lide sa donk m ap kenbe kilti a pou m ka voye l monte. Sa vrèman enpòtan. Alò, n ap fè yon ti travèse. Wi, pa gen pwoblèm. Nan imaj sa yo m ap gade la. Alò, èske ou ka esplike nou konbyen tan ou gen depi ke ou ap fè gwo gwo aktivite sa a? Gade anwo.
Bon, e. Kòman pawòl la di? N ap travay lontan wi. N ap travay lontan paske se nou gen don an. Se yon bagay ki lan nou, ki fèt avè nou. Donk, nou pral avè l. Donk, nan domèn sa a, m ap travay lontan. Nòmalman m te kòmanse avèk de penti nòmal. Epi mwen gen yon nyès mwen ki t ap al vwayaje ki di m, Paskal fè kèk bagay pou mwen non pou m ka vann lè m rive laba. Donk se te premye eksperyans mwen, m te fè de bagay konsa pou li. Epi pwoblèm Pòtoprens, m di bon m vin nan peyi mwen epi m vin reyalize ekspozisyon sa a. M te reyalize anviwon 10 tablo ki pran m anviwon 6 mwa. 6 mwa, depi 6 zè di maten jiska 5 zè apre midi chak jou pou m te reyalize sèlman 10 tablo. Donk, se de tablo ki fèt avèk fatra, jodi a, po kann, po bannann, tout kalite bagay. Donk, de bagay ke ou pa ta imajine. Donk, se travay la sa, wi. Ok, men kòman ou te fòme tankou fatra sa yo pou ka vin ba ou rezilta ke ou bezwen an? Genyen nou mete jan l ye a, genyen nou fè l yon lòt jan. Monchè e map sensè avèw bagay la vini donk menm mwen menm pa gen tout eksplikasyon kem ka bay alò e poum al pi lwen avèw tablo sa yo yo rele yo de penti an relyèf de bagay ki soti kòmsi ke ou ka touche ke ou ka viv e lide a te vini se paske m twouve ke li te poko pli ekspresif poko pli emosyonèl. Ok tankou sim te fèl la peinture normal ou tap wèl bèl men lèl konsa li pi frapan donk se nan lide sam te di nou map travay peinture en relief plus. Plis motivew antre nan fè jan de bagay sa yo map gade la.
Monchè jan wèm diw la donk m renmen lè yon bagay rive sou yon moun de fason emosyonèl. Lè moun nan fin resevwa emosyon an, li pral chache rezon emosyon an. Ou wè sa m vle di w? Pa egzanp, m sonje tablo sa a, gon moun ki wè tablo a, epi konnye a, moun nan wè tablo a, epi moun nan pou l pete kouri. Moun nan di gad yon koulèv, gad yon koulèv, m di moun nan non. Donk, se apre moun nan ap gade l, lè w fini l gon lòt bagay. Pa egzanp, sa se yon tablo pou onore Danmbala. Donk, lè w ap onore yon espri nan dimansyon sa a. Donk, li gen plis emosyon l, li gen plis vibrasyon. Sa fè mwen wè koulèv la ladan l tou sa? Wi!
W ap wè menm pye bwa a, w ap wè kòmsi bwa, w ap wè men k ap bat tanbou a se 2 koulèv ki, w ap wè se yon seremoni k ap fèt, koulèv la tann nan to a l soti l vin gad seremoni an. Donk, moun sa yo se 2 moun ki pran lwa, ki transande, w ap wè mouvman kò yo, donk se. Ou konprann donk, ou konnen bagay sa yo gen anpil koze pou di donk e. Sa a se rasin nan pa vre? Wi, sa a se pye bwa a, men rasin nan. Ok, ok, men rasin nan. Men rasin nan. E pandan ke tanbou a frape. Wi, gon seremoni ka fèt pou Danmbala, Danmbala soti nan twal li vin asiste seremoni a. Ok. Ou konprann? Li gen lòt koze ladann toujou, ou konnen, pawòl yo anpil. Wè, yo anpil, yo anpil.
E nou vrèman, nou vrèman felisite yo paske nou wè travay yo vrèman, vrèman ekstraòdinè. Men eske ou chak tablo ke ou fè, chak desen ke ou fè, eske ou gen okazyon ke ou fè yo? E pa vreman gen okazyon paske enspirasyon ou pa mèt li, ou pa mèt lavi, ou pa mèt nati a, donk nati a deside lè l vle, jan l vle. E bagay la annik debake, lè w fini sa w fè ou just fè l. E dèfwa ou fè l ou pa menm konprann li. Donk gen de tablo ou kapab reyalize epi menm apre 50 an ou pa janm konprann sa w fè a. Donk se. Ou konprann? Nou pa met tèt nou. Alò ki jan kilti ayisyèn nan enfliyanse de travay sa w ap fè a? Ki jan, ki jan, ki jan ou santi sa, sa mache pou ou? E,
moun yo kontan wi. Moun yo kontan, donk e, lè yo vin nan ekspozisyon mwen yo pran plezi, yo pale avè m, yo fè foto avè m, donk e, moun yo epate, donk yo di se de bagay petèt ke yo pa, yo pa wè fasil. E, gen de moun ki twouve ke, ki konsidere m kòm yonn nan pent. Kòm yonn nan pent anblematik jenerasyon sa paske travay mwen diferan donk bagay la rive sou moun yo ou konprann. Tablo sa yon ti pale de tablo sa paske mwen li pandan ke m parèt la mwen kapte atansyon m anpil anpil m di kanmenm gen yon bagay ladan li ki ap fè m plezi fè yon ti pale m de tablo sa pou mwen. Bon nòmalman e mwen te prepare yon ekspozisyon. e ki te rele louvri je n epi se sa lide a te ye men m pot ko jwenn tablo pou lide a e pandan m chita m ap bwè avèk SBS fotograf mwen epi m te chita ak yon lòt zanmi ankò ki rele Kerry epi m di Kerry gen tan pou w fè blan pou mwen an papye malgre l fè nwa. Epi m fon ti klere, epi m pap pap pap pap sou fèy la. Bagay la vin nan tèt mwen boup, li debake epi m tou fè l. Epi kounye, bon kounye a kòm ou vle detay, e la w ap gade tan an, tan an pa twò bèl. Donk depi lan fon an ou santi gon bagay ki, syèl la pa klè, donk gon doulè. Premye bagay ki gade se ke mwen di pèp la, wè li, fon kwa sou louvri je a. Donk sispann dòmi. Louvri je n. Louvri je n. Sa a se sispann dòmi?
Wi, sispann dòmi.
Epi louvri je n. Si nou louvri je n, nou se menm ras men nou gen diferan koulè po, n ap antann nou, je nou gen pou gad limyè a.
Je nou gen pou gad solèy? Wi, limyè, wi.
Ok? Kounye an la nou al pi lwen. Mal nan louvri je nou pi lwen, w ap wè anba a, m fè legliz. Paske, an n pa ba tèt manti. Gon pakèt pèp ki tap viv byen pat gen legliz, kijan yo te fè tap viv byen? Endyen yo tap viv byen pat gen legliz. Donk yo vin nan legliz la pou vin zonbifye nou, ou ka wè sa la. Kounye a gon kesyon pou poze tèt ou, se ke. Sa vle di zonbi sa yo? Wi, yo zonbifye nou.
E premye kesyon pou poze tèt ou nan kesyon legliz la, gon kreyatè. Alò e lan Bondye a m kwè, Jezi a m pa konprann anyen ladan l. Kreyatè bay tout bagay, li bay yonn nan bagay, lan tout reyalite ki egziste, reyalite ki pi reyèl la se lòm, paske se sèl reyalite ki dwe de rezon. Donk, si, bon, si mèt lavi a ba w rezon, pou kisa? Pou reflechi, pou kesyone, pou w ka di si w dakò, si w pa dakò. E sa fè m di mwen menm, m pa wè rapò ant Bib la a Bondye. Bondye pa ka ban m larezon epi kounye a pou l di m obeyi sa. Konprann? Donk, sa m pa konprann li. Donk, pou mwen, m pa wè rapò ant Bib ak Bondye. Donk, son bagay nèg yo vini pou yo manipile nou e nèg yo klè. Yo sispèk okou de wout nou ka revòlte. Yo just vin avèk yon bagay, yo di w obeyi a mèt ou san konprann. Se mèt ou, fini. E nou ka wè l, menm pastè anndan legliz yo, yo fè sa yo vle. Moun nan p fè pale a pastè a paske moun nan met nan tèt li ke pastè a se reprezante, reprezantan Bondye sou latè. Ok. La a. Sa se Ayiti. Donk, e, se de tablo e surrealist. Donk, se, se de zèv ki gen plizyè e diferan kalite, kalite stil penti. Ok? Wap wè Ayiti la, donk ou pa bezwen wè je, ou pa bezwen wè imaj, wap santi tristès la. atravè fòm nan. Si w ap gade pitit li yo tou, w ap santi tristès la. Premye bagay w ap remake, w ap wè Ayiti met men sou tèt yon pitit li, li di, Swè m pa ka vole, te pa fòt mwen non. Se san k gen nan tete a. Imaj sa a, sa se Ayiti? Ayiti. Bay pitit li. W ap wè l met men sou tèt yon pitit li, li di, Swè m pa ka bòlèt, se pa fòt mwen. Se san m jwenn nan tete a. Donk, w ap wè anba a pou m pou m bay li w ap wè yon rasin yon gwo pyebwa, w ap wè boutèy kleren balèn limen.